E kòm pa gen moun la, li maltrete m, li pa lave mwen, li pa ban m manje, li pa ban m fanm, dayè m pa ka kouche sou kabann li. Ba yon lòt fanm nivo w ale la kounya.

Ah cheri vin non. Talè kote lap vini an? Saw vin fè la ou menm? M konnen nan makèt ou di w ale. Oh lèm pral nan makèt la m kwaze avè yo. Kounya la yo dim yo banm mouton yon kay. Yo vin la avèm. Lèm di map retounen lèm rive la m di map retounen yo rale m antre nan machin. Kounya yo pral mouton kay se la pou yo vin ansanm avè w? Se la yo ta pral pran kle ba ou? Ou tèlman cho nan koze kay kay chak jou chanje kay ki fè yo tap vin deplimen w la a wi Gade de ti vagabon kounye w tap vin fè deplimen w anraje a la a Hein pou w pa wè se blofe yap blofe w la ou vin ansanm avè yo Hein Men yo t di m anndan la gen kay son vye Anndan la gen kay kibò ou pa wè la a son kote pou moun kouri la a ye se raje k gen la a ye bèt ki gen la a. Apa ou menm ou anze kay gen fanm sa a?

Tande anal ki soti. Bon li pa menm premye chak map sou telefòn pou dim li pa twò alèz menm sal te kite pou pou dim. Li pa kitem di yo anyen non. Bon nou pa byen li patap janm rele w poul di l pa santi l byen.
An menm nan maladi a gen pa byen tou. Ou wèl tap soufri. Non li pat twò grav non m te mandel pou m pral avèl li dim konsa l pa twò grav la pral li kanmenm. Kote.
Li manje? Non nou pat fè anyen non. Ou pa fè manje tou?
Non, nou pa fè anyen.
E poukisa ou pa fè manje?
Te gen kèk ti bagay ki pa t gen anndan, sa fè nou pa t fè manje.
Gen pwoblèm. E kounye a sa w ap fè la? M ap rive nan makèt la la, m pral achte yon bagay la.

Pi lwen ke sa. Oh pòs la Ta gen men mwen tout pòt ouvri baryèt ouvri sa gen men Oh oh ta M pa janm wè men Sak pase frè Sak gen men Oh ta Gade figi misye mesye. Men telefòn mwen la. Sak gen menm? Ah ou konnen monchè nou la nap gade menn. Depi lè bagay la fin pase anlè a baz, depi lè w pran kalòt la nèg, ou wè m pa janm tande nan telefòn nou pa janm wè ankò menn. Sa telefòn ou an genyen?
Monchè e pa fòt mwen non baz, ou konnen bay koze madanm nan vire tounen ap toumante moun menn, ou nan travay, dèfwa neglijans ki fè m pa pale ansanm avè w menn. Sa ou gen ak madanm nan ankò kounya? Ou konnen pwoblèm kay vire tounen lap tcheke kay. Menm bagay sa toujou?
Oh oh bon sak pi grav la baz ou pa mandem koze m pale sa tou piti avan yè la sou wè kotem al debouche manzè avè de ti jenòm m te wèl tap jwe boul bò kot machann nan lotbò a andan andan yon pak raje m tande li yo pral moutrel kay yo pral bal kle andan pak la yo pral fè kadejak sou li
madanm ou wi madanm mwen frèm.
Moun nan pa nan koze kay la ankò bal. Sil pa ka ret kote li a li mèt chache yon lòt moun pou al chache kay pou li. Mwen menm m pa nan koze kay la Men ou kwè m ou kwè m wè lè l konn pa sòti de kay ou konn akonpanye l. E pat vre? Men jou sa pou kòl baz li di lal nan makèt poutan lè lè map pase bò anba bò pak la baz m pral tcheke yon bagay nan nan sentro a m wè lap antre andan pak la lèm pouswiv yo oh jiskofon lap antre.
Trè souvan sa rive, depiw wè fi a li toujou vle pran ekilib li pou kont li pou l fè yon seri de bagay. Dim non kòman madanm nan li menm li pa la? Non, li pa la non, okontrè mwen menm tou m pat la m fèk vini e li gen yon nyès li pran kay la mande pou li, dim li pa la. Li genlè al lopital. Men sak pase menm bon l al lopital ou pa al rapousuiv li bay sa ou menm? Li pa gen anyen ap fè l mal bon li pa menm kite. Sa w ap di konsa tou ou menm nan palan de sa? Depi lè te konnen an nou janm pale, nou janm alèz. Kòman nou pa pale a?
Zanmim depi lè sa w te konnen an, m nan kay la se yon peripesi map pase. E lesyèl map moute pa do. Jou wè li fin banm kalòt la nan wout la, m vini touswit. Lè m vini, li rive fè nwa, li moute kabann li kouche nan chanm nan. Mal rantre bòl la pou m esplike l sa nou tap pale nan wout la, poukisa m nan al poto la. Dam sa rale yon boutèy pou l kase tèt m anndan chantay la. Sa w di m la a?
Bagay serye w ap pale la a nèg. Si m pa gen tan kouri.
Dam nan rale yon boutèy sou mwen si m pa gen tan kouri l pete tèt m anndan. Men fi sa a raje monchè. Imajine w yon moun w ap li w ap pale l pa konn sa l ye pou sa l pa ye. O mwen m te la. Si l te byen gade fò l ta wè m nan koub la. Ou wè moun sa yo? M pa gen pal pou m fè jalouzi non, men omwen fòk ou kapab metrize emosyon an an menm tan. Non men m panse ou Pase depi wap fè jalouzi, wap aji pa emosyon, li posib pou fè nenpòt kèl vye aksyon. Mouche men, men konsa pam nan tou baz. Men bon nimewo telefòn map pran nan men yon dam baz. Pou pou poum ka tcheke yon kay pou dam nan ka relem, li sèmante li pou pran nimewo a wi. Jiskaske genlè menm menm pranl pa pran nimewo a byen menm jis kounya m pa pran nouvèl. Sak pi grav la, depi lè sa map diw la, li nan kay la, li fè manje lap manje, mal travay li pa kite manje pou mwen. An, menm manje ou pa manje la a tou? Sa wap pale la?
A men manzè bay legen nan fè jalouzi sa a baz. Sa wap pale la?
Legen se jwèt? Bon wap travay di konsa nèg.
E kòm pa gen moun la. Li maltrete m, li pa lave mwen, li pa banm manje, li pa banm fanm, dayè, dayè m pa ka kouche sou kabann li. Ba yon lòt fanm nivo w ale la kounya. Fòl ou te konnen, fòl ou te konnen.
Banm di w, banm di w, ou konnen m pa p ka rete twòp, banm sa, sa m ap fè pou ou baz? Eske l poko ap vini?
M ap tann li pou m te ka fè yon ti pale ansanm avè l, ansanm avè w. Pale pou kisa?

Ou ka jalou pou madanm ou men toujou bal kob pran swen l. Men la non, si w di m li pa lave pou ou, li pa fè manje pou ou, menm si ka, menm sèvis sou kabann nan li pa ba w tou? Bon, men kabann mwen.
E la ou dòmi?
E la m dòmi. Mèd. E men misye si w wè sa l di fò sa avè w wi. Yon fanm ka toujou fè jalou pou mari w, men bal manje, lave pou li, bal sèvis kabann. Imedyatman ou pa bal avè l. Ou pa mete w prè pou li, epi w ap maltrete l, gen yon lòt moun ki te deja tou la k ap chèche, k ap pran lanmou w. Ebyen pwoblèm nan sa wi. Kounya l pral lage chay la sou w, e ou menm konnen w renmen ti manje w. Ey, gade,
li gen yon nyès li la, li gen yon nan makèt la. Mwen konn fanm la nèt, m fèk kontre. Fanm sa a zanmi m, li ban m tout bagay, afeksyon, tandrès, lanmou, konpreyansyon. Ey, ou konn sa l fè ankò ki pi bon?

Ou voye sa e ba li.
Men monchè men, sa m te ka konseye w, m di w m t ap tann madanm nan vini pou n te ka fè yon ti pale. Bon, kòm etan done ke se moun mwen ou ye, moun pa l ou ye tou, ou ka toujou pale avè l lòt bagay. Men sou pou afè pa m nan, pou rekonsilyasyon, gade, ou wè la, e kò m ki isi a la, men lespri m.